Gen yon bagay ki sot pase la, gen 4 ayisyen ki sot pase kote m nan, epi gen youn lè l vire zye l gade li wè m, se patnè m, ebyen se konsa misye tonbe pale avè m. M pral esplike nou kisa k rive, kòm kote m ye a la gen yon ti bri k ap fèt, m prale nan machin nan la m pral esplike nou kisa ki pase antre 4 mesye ayisyen sa yo, m pral esplike nou. Kite m esplike nou koze a non. E m te di nou deja pandan m nan sant lan m rankontre mesye yo. Koze a tèlman cho m bliye salye nou. Gwo salitasyon pou nou. Kite m esplike nou sa k pase a non. M rankontre mesye yo, yo 4 men gen youn ki zanmi m ladan. Epi misye rive kote m nan l di m sa k pase la Anslo, kòman nèg ye menn? Monchè! Bòn ane etc etc nou pale epi m di misye kote nou te ye konsa mesye m wè nou swe misye di monchè depi maten la mwen deyò mwen sot chèche travay epi m di misye sak tonbe menm misye di a monchè nou pase kèk kote yo di nou ya rele nou etc nou fè fich patati patata yo di nou ya rele nou lè misye fin ale Kounya map panse m di kèt. Menm si yo te avèk nèg yo m pat ka bay repons lan. Menm chwazi bay repons sa ou menm tou si sa gen pou rive w si sa konn rive w lè sa wap jwenn menm repons sa wa fon panse toujou pou ou. Sa mwen remake ayisyen nou toujou ansanm nou se moun yo pi ini yo pou m di l konsa. Se sa k fè nou toujou mache an kominote. Malgre mache an kominote, ki sa ankò, eksetera, men kite m di nou yon bagay, kite m ba nou kèk konsèy jodi a nan sa ki rele travay. Lè w pral chèche travay, mesyedam, pou yo kapab valorize moun ou ye a, pou yo kapab valorize w, ou pa dwe mache pa gouf. Ou pa dwe pran de, twa, kat, senk moun pou w mete deyò w di w pral chèche travay. Lè w fè sa, kote w pral chèche travay la ap kareman. devalorize w paske yo deja wè nou nan nesesite e lè tou ou menm ou prale ou pral chèche travay la avèk moun ou prale a ou gen mwens chans bon ke bon poukisa se paske moun ki prale a pwofil moun sa gendwa reponn plis a ou menm ki te di moun yo nan chèche travay la nou pa gen pwoblèm avèk sa chak fwa yon de twa kat senk reyini pou yal chèche travay se bèl bagay nou konnen ayisyen renmen sa men map di w. Lè nou 4, 5 nou reyini pou n al chache travay li pa bon pou nou paske n ap gen viktim nan sans ke y ap devalorize nou e pwofil nou pral diferan gen dwa se ou menm ki te kalifye pou travay la men eksetera eksetera. Lòt bagay m ap di nou tou piga nou soti Moun ki Meksik, ki Chili, ki Brezil, Etazini kèlkeswa kote nou ye a. Lè nou pral chache travay, piga nou sòti nou di a, m pral nan lari a la a nenpòt sa m jwenn mwen pran. Si W ap sòti pou nenpòt sa w jwenn ou pran gon teni pou w genyen. Nan mesye yo m t ap gade ki te nan bagay la, m te wè nèg yo byen bòde, m konnen sa. Paske gon Ayisyen ki, on blan Brezilyen m t ap anmède nan travay mwen, epi misye di m konsa, m te wè l ak yon chemiz, m di misye, ou pral legliz? Misye di m, non m pa ayisyen yo non, tout kote menm nan makèt yo prale yo met vès. Alò, teni mwen te wè misye pran an fò m di nou fò m fè yon ti pale nou de li tou, paske yo toujou di, l'habit ne fait pas le moine, se sa yo toujou di, men kite m di w yon bagay, lè w pral chèche travay sa depan. De tip de travay ou ya ou gen yon mòd abiman pou genyen. Ou gen yon mòd konpòtman pou genyen tip de travay ou pral chèche. Alò, nèg sa yo pa dim ki kote yo ta chèche travay. Men m te wè nèg yo trè bòdè, pantalon twal bagay, ou konprann, byen bòdè pou y al chèche travay. E tou, mwen te wè yo pa t avèk anyen nan men yo nan sans ke M kwè yo t avèg, gen youn ou de ki t avèg bèg, men m pa t wè anyen kòmsi ou te ka wè yon ti klasè pou yo depoze CV eksetera m pa t wè sa. Yo di, Tout sa yo se de konsèy ki kapab pèmèt ou jwenn yon bon travay w ap chèche menm lè l pa bon ki ka pèmèt ou kòmanse ak youn epi demisyone pou w fè yon lòt. Sa vle di gen kèk prekosyon fò w pran. Pa egzanp ou pral chèche travay nan otèl. Si w pral chèche travay nan otèl, ou pa ka ap gwo bòt ou nan pye w Gwo jeans ou sou ou an tòg non menm lè w se tòg depi w pral chèche travay nan otèl ou pral chèche nan restoran ou gon jan pou w ale ti bagay ou m pa gen pwoblèm avèk mesye sa yo si yo ta al tcheke otèl m pa gen pwoblèm men anpil fwa nou konn sòti nou konn di a m ap sòti nenpòt jan sa ye nenpòt sa m jwenn nan m ap pran ki pa yon bon afè pou nou ditou mesye dam. Ou menm ki Meksik, ki Brezil, ki Chili, ki kèlkeswa kote ou ye a kòm Ayisyen, lè w pral chache travay fòk ou evite anpil bagay sa yo ki kapab pèmèt ou jwenn sa w ap chèche a. Mwen vle di, ou gen yon mòd dabiman pou w genyen, ou gen yon mòd konpòtman pou w genyen lè nan tèl travay. Se sa k fè lè nou pral sòti nou pral chache tèl travay, pito nou di jodi a m la, Ou m tcheke travay nan restoran, otèl. Ebyen ou chwazi, ou al nan otèl, ou al chèche restoran, eksetera. Si jodi a ou ap mete deyò pou w travay nan kote bout fè, eksetera, ou gon abiman pou w mete. Depi lè w rive, epi y ap wè mesye sa gen konpòtman tèl bagay, lè sa y ap pran w pou nan travay la. Sa te rive yon patnè m, e pandan m ap pale sa, si misye swiv chou a la, e videyo sa li kapab wè sa, kisa misye te fè? Li te pral tcheke yon travay kote yo fè. Yo fè jant machin, ebyen kisa misye fè? Li te avèk 4 ou 5 nèg. Sèl misye yo pa pran nan djòb la, nou konn poukisa? Teni misye, misye te avèk yon soulye, bouch ti soulye a pran okay l ap rive jeremi. Epi l avèk yon ti pantalon, 2 boul konprime l parèt ladan l, kòm di nou mesye dam, yo pran tout nèg yo, pandan m ap swiv, pandan, m panse si misye swiv la a, l ka wè se avè l m ap pale. Ebyen se kèk bagay pou nou evite mesye dam. Nou kapab wè videyo a pa ok, se paske Pandanm fin wè aksyon epi m tou travèse m parking mwen yon kote pou mal fè video a pou m kapab pa bliye ide yo pou m vin fè nou konnen lè nou pral tcheke travay nou gon teni pou nou pran mesye dam ki kapab pèmèt nou depi nou parèt yo pran nou. M panse ti konsèy sa ap sèvi nou tout ou menm ki gen zanmi ou kelkeswa kote ou gen zanmi an pataje ti konsèy sa avè yo epi yap itil yo se te Ansou Joachim m renmen nou tout fwa sa m pap mande nou pou nou pataje m pap mande nou pou nou abòne a chanèl la paske nou deja konnen fòk nou edem grandi fòk nou edem fè travay la sèl fason ou kapab fèl pou motive m pi plis se abòne se bay yon like se pataje menm lè m te di m pap mande nou men m mande nou m ale m renmen nou tout.